Bonjou bonswa le mond se infolang ki antre lakay ou e jodi a nou soti nou kontan pou nou kapab soti pou nou kapab al bouske enfòmasyon pou tout zanmi ki nan mond lan nou konnen mwen nan peyi Tiki kote ke genyen anpil ayisyen kominote ayisyèn nan li anpil Nan peyi Tiki e gen anpil ki bezwen e tounen lakay yo, genyen tou ki di yo menm y ap batay pou yo gade sa yo kapab sa yo kapab fè pou yo kapab soti tèt yo. Genyen yon enfòmasyon ki te pataje ki te fè kwè ke genyen yon konsila ayisyen nan peyi Latiki kote ke anpil ayisyen t ap chache yo moute sou Google, Google di pa genyen, yo fè kontak yo di yo pa genyen bagay sa e genyen yon drapo ayisyen ki ap flote. E nan peyi la Tiki pou kapab wè la m pral fè w wè li, sa e drapo a, sa e drapo a ou wè l anlè a, e mwen menm mwen te jije ke li nesesè pou m vini nan espas la pou m mande enfòmasyon èske reyèlman vre genyen yon konsila ayisyèn, yon konsila ayisyen m kapab di ki la a, an nou gade avè m pandan ke Infolang li nan espas la, nou pral fè w jwi kòman sa ye ou menm ki ap gade. videyo sa ou menm ki nan peyi la Turquie epi ou menm ki nan lòt peyi e m konnen wap apresye travay infolang la.
Jan wap gade nan videyo a zanmi oditè mwen te deplase pou m te al gade enfòmasyon oubyen espas kote drapo Ayisyen an tap flote kòm ou kapab gade li nan nan video a la ou wè drapo a ap flote e mwen te di banm ale. Lèm te rive li te parèt vrèman difisil poum filme paske sekirite yo pat vle kitem filme. Lèm te pale yon ti tchip tou piti kem genyen yo te rele yon moun ki pale anglè epi ki te vini ki tap pale avèm. Mwen te di kem se ayisyen kòm gen yon ansanm de ayisyen ki nan peyi Tiki. ki bezwen èd kominote a, kòm m wè yo make Consul Honoraire nan espas sa mwen vini pou m kapab jwenn plis enfòmasyon. Lè m antre, sa ki te yon ti jan vrèman etone m, zanmi oditè ou menm k ap gade videyo sa, lè m te rive anndan, yo di pa gen moun nan konsila. M di kòman fè pa gen moun? M di zanmi ok, ede m pou m kapab jwenn konsil la. Kòm se konsila onorè yo make epi mwen di kòman konsila rele yo dim se yo ban mwen non Turc jwen kapab wè li ekri nan sa mwen te vrèman etone m di kòman kòman fè ke Ayiti ki se peyi m li genyen yon konsila nan peyi Turquie epi pou se yon Turc ki reprezante l yo menm yo di ke yo pa konnen paske yo menm se building nan yap jere se vre yo wè drapo ayisyen drapo ayisyen an la men yo paka banm plis detay men gen yon nimewo yo kite. Nimewo sa a, m pral kite l la. Men yon bagay ke m gade, men mesye Ayiti, lè se Ayisyen wi mesye, moun yo fouf, moun yo moun yo fin avè nou wi. Gade byen pou w wè nan nan kisa moun yo ekri enfòmasyon pou moun. ki prale nan konsila ayisyen. Bon m di w byen wi, yo di konsila se pa yon konsila ki stab wi, se kòm si s on s on bagay yo mete nan yon espas epi yo kite yon nimewo, yo di dan le ka ou gen moun ki ta bezwen de kèk enfòmasyon pou yo kapab rele. Gade nimewo a pou w wè, men nimewo a. Sa vle di, pou m kapab di tout moun k ap gade videyo sa a, si ou ta ale nan konsila jan l ekri ya nan Istanbul, m garanti w, Y ap di ou li pa egziste. Yo jis kite yon nimewo pou w kapab rele e lè w rele, se call center ou rele e moun ou rele a menm di w li p ap ka mete w an kontak avèk konsila o se yo menm ki pou w ba w plis detay, se yo menm ki oubyen fè mesaj ou a pase ba yo pou yo kapab repòte l bay konsil la. Sa vle di mwen menm jiska prezan ou menm k ap gade videyo sa ki Istanbul ou pa bezwen touye tèt ou di ou pral kouri nan konsila ale men jiska prezan mwen menm m te ale Sa w ekri a pou mwen menm m pa p di Tande byen wi m pridan M pa p di se yon ke trè sa Se yon Se koutèy k ap fèt non Se bagay anba anba k ap fèt non Men kòm m te ale Mwen te rive nan espas la Yo di m ke pa gen moun ki chita anndan yon bilding ki ap reprezante Ayisyen nan Istanbul Si w bezwen plis enfòmasyon si w pale anglè rele nan nimewo sa a. Epi wap jwenn plis detay konsènan videyo, foto ou wè kap sikile ki ap di ke Ayiti gen konsila nan peyi la Tiki. Pa bliye like, abòne, epi kòm mwen tal sou lè lye, m di fòk mal chache enfòmasyon pou ou menm kap gade videyo sa. Nou bon randevou pou yon lòt videyo.